Gade moun nèg a yon chapo pay dèyè yon moto ki sanble a Moise. Ou aksyonè li, li moute kamyonèt, li moute ti bis, li moute moto, depi l pral leve yon lajan moun ki avè li pa vle konnen l pran moto oubyen l pran kamyonèt. Li kite w nan machin nan. Li met yon je kepi nan tèt li, bay li kraze bagay la. Epi m gade m wè Kinam. Se annapre mwen pral tande nan bouch lòt moun Ke Bidyo te bay 600 mil dola pou Michel Mateli nan epok Moise pat aksepte pran 300 mil dola. Se an apre tou se paske m te akonn akonpanye Moise ki fè m te konn viv li te konn rankontre avek Sophia Mateli. Tout lè l. Bidyo te bay senatè a 600 600 mil mil dola dola lè l pat pran 300 mil lan. vèt Wi.
nan non prezidan Mateli. Pou Michel Mateli. Pou.
Li pran l. Aprè li fè plizyè rankont avèk Sofia. Ou pral etone lè m di ou Moïse Jean Charles se youn nan kandida Michel Joseph Martelly. Sa w di nan w la a?
Moïse Jean Charles se youn nan abolotcho pwofesyonèl. Kòman sa?
Ki fè li pi pwòp pase Ti Youri avèk Pa Enmède m. Kote ke nèg sa yo, yo fè abolotcho a yon fason pou moun kapab fè yo konfyans. Pou moun kapab toujou rete kwè se moun ki prè pou defann peyi a. Mwen te. Shelson, Shelson, Shelson, Mwen te sekirite Moïse Jean Charles. Shelson, Shelson. Wi, sa pa di li toujou, Moïse Jean Charles se afè pa Michel Martelly. Moïse Jean Charles plis ke boul grenn Michel Martelly, tout lè Moïse Jean Charles tap bouloke lari a, donk se te yon fason. E kote ke lentènasyonal te konn. E fò n raple moun yo, Gelson sa yo se chèf sekirite, ansyen chèf sekirite senatè a k ap pale la. Ki dokimen bay nan wap pale, ki gwo koze wap pale la maten an la wi. Ansyen kowòdonatè depatmantal Sidès Platfòm Pitit Desalin k ap pale. Donk, lè nou te wè Moïse Jean Charles te nan lari an, Michel Martelly te rive yon kote, li te si tèlman fè entènasyonal la ki te mete prezidan an pè, yo te kòmanse fè presyon sou Michel Martelly. Voup! E Bon.
Boujou sa l? Ui!
Li rankontre a Sofia! Oh li pat rankontre Mete Martelly, fò, men l mete fò, rankontre avèk mete fò, Sofia. mete E, fò. e, nou konnen mwen sot pase 10 an prizon, gon pakèt dat ki echape m. Non, lè Men m di nan map ki di nou.
epòk la, m bezwen konprann èske se nan mo avan ke li leve kont Michel Martelly ke li li li te kontre E li te dosye rankontre a. paspò O ameriken an. kòmansman, o kòmansman, Martelly di, Ahan. mhm. Michel Martelly te voye yon kòb bay senatè yo. Chak nèg te jwenn 200 mil dola ameriken. Chak nèg. 30 senatè wi. Moyiz Jan Chal. Kibèk te genyen nan moman sa a? Moyiz Jan Chal. Kibèk te genyen? 30 mil. Moyiz. Chak nèg te jwenn 200 mil dola ameriken. 200 mil dola ameriken.
Moyiz Jan Chal jwenn 300 mil dola. Li di non. Li pap vann. Li pap vann. Li di non li pap vann manda pèp la ba li a.

Senatè a, kisa l di?
Si tout fwa ke m fè manti, ke senatè a rele m tribinal, ke l pa atake m iko verite. Ke l rele m tribinal m p ap mawon. M prale. An n ale pou senatè w di a. Senatè Moïse Jean Charles di non, li p ap, li p ap tra, li pa di l twò piti, li di l p ap trayi manda e popilasyon an ba li a. L p ap trayi pèp, pèp nò a ki te vote l, ki te fè l senatè. Li rankontre ansanm avèk yon senatè. E e, Plaza e e. Plaza Garden Plaza Garden Plaza Garden Plaza Senatè Senatè Dyesèl Sodo Dyesèl Simon Dera te la Li wè Dera Li te di Dera Li di Dera l pap pran kòb la Li di Chatson kase tounen Vire Dera la m pap pale devan Dera Bagay ou klè Ou te la avèk Dena wè ou Li di l pap pale devan Dera Lè sa nou te nan Di Ayiti Wi, m vire tounen. Se ou ki t ap kondui? Wi, mwen ki t ap kondui misye.
M desann. M ap kon, mwen, mwen ki t ap kondui e mwen ki te bra ame l tou, an menm tan. Epi, nou vire. N al fè yon ti tan e, e, nan lokal konba, Richeriès. Se te la nèg inite yo. Men koze. Nou fè yon ti tan la. Ou wè lè sa a? Bon, si m ta montre nou foto eta m te ye, lè m te bò kot Moyiz. Chak fwa m pral ba e l kouri ba yon an, wi. Jis pou l pa achte yon dlo ban mwen. Se youn nan nèg ki kache tout milyon l genyen depi w di w raze l raze anvan.
Kijan istwa a fini? Wi, li di l pa pale devan Dera. Nou desann nan n ale nan Richeriès. N al nan Richeriès nan lokal konba, se te la ki te espas verite, inite alepòk. Te gen ansyen senatè Anakasis, te genyen Don Kato te konn al ranpe la tou ki pot ko chèf alepòk. Ranpe l t ap ranpe? Wi, yo al ranpe yo pa t menm bay. Djeri Tadye te konn reyini la. Nèg inite yo. Tout nèg te konn Lambert te konn reyini la. Twa fèy twa rasin. Twa fèy twa rasin lespwa yo te menm te yan. Viktwa se pou pèp la.
Epi mwen gade, m gade m wè gon dam ki vin kot senatè a anndan. Senatè a proup li di Michelson an n moute. Nou rankontre avèk yon milat ke m pa konn non milat la. Men m gentan wè se yon milat paske li pale kreyòl. Moïse di m Michelson N ap desann. Kounya, nou desann. Nou desann nan palman an, nou fè yon ti tan, nou bwè yon ti kafe. Milat la finalman.
Li pale avèk Moyiz, yo fè yon ti pale, epi li di Michelson, ann desann. Men ou konnen, nèg sa yo, anpil fwa yo konn pa vle reponn apèl. Se moun ki avè yo ki kenbe telefòn yo. Telefòn Moïse Jean Charles a lepòk, se te 37 01 70 48! Bon, li pa, li pa sèv'ap nimewo sa ankò? Non, kounye a l pa genyen nan kò, son lòt 47 kouman, 47 67. Non, pa pale, pa pale, pa pale. Telefòn nan te nan men w? Li pa konn kenbe telefòn nan. Kounye a mwen menm jis pou mwen di l, e, moun ki enpòtan. Depi apèl la pa moute a non, pa pran. Depi l monte a non, reponn pou m di l, entèl te rele. Se konsa l te fèt. Epi, se gade m gade m wè, Ansyen senatè Anacacis ki te di men malèt pam nan atè an poko anyen ladann nan li di mwen tout moun ap leve lajan men malèt pam nan atè mwen apèl senatè Anacacis m pa prann m wè senatè Asinn m di ah m wè senatè Anacacis rele w wi. Li di m pap ka rete. M pap ka rete. Li ploup! Li di m kinam. A lepòk potko gen 2 kinam. Pat gen afè 1 2. Se te kinam. Chip! Bò bò komisè a Jean Sen Pyè. Nou plonje n monte. Se dwe vil dwat. Nou Mwen gade m wè yon moun ki vire a yon ti malèt k ap pouse ti malèt la devan l. Men Moyiz yo genlè pa pale. Li pa pale pawòl lajan nan telefòn ditou ak moun. S on nèg ki trè trè pridan. Li trè pwofesyonèl. Epi, wi, m gade m wè gon dam ki t ap pouse ti malèt la ki fè yon sin, li di m Shelson, ann ale. Li fè m al depoze l Dèlma 41, zòn Natcom, kay yon nèg ki rele Jeral Abèl. Jeral Abèl sa a, se te nèg ki te konn bay moun kòb pou Moyiz Janchal. Depi l ap bay yon kòb, se Jeral Abèl li voye pou kòb. Jeral Abèl. Se youn nan moun ki te responsab. Misye te jere zafè finans, ekonomi Moïse Jean Charles. Se sa l te jere. Se te jesyon misye l te jere. Jere lajan l. Jere lajan l. Tout moun Moïse ap ba yon kòb, li di w, e, e, kouman, yon 34 0 3 yon m pa sonje. Bay. E pi, li fè m depoze l la. Li di m mèt moute. Lè a m rete Petyonvil, m moute Petyonvil. M gade m wè yon nèg ak yon chapo pay dèyè yon moto, Ki sanbla Moyiz. Ou aksyonè li, li moute kamyonèt, li moute ti bis, li moute moto. Depi l pral leve yon lajan, moun ki avè li pa vle konnen l pran moto oubyen l pran kamyonèt. Li kite w nan machin nan. Li met yon je kepi nan tèt li, bay, li kraze ba la. Epi, m gade m wè Kinam. Se annapre, mwen pral tande nan bouch lòt moun. Ke Bidyo te bay 600 mil dola pou Michel Martelly nan epòk Moïse pat aksepte pran 300 mil dola. Se an aprè tou se paske m te akonn akonpanye Moïse ki fè m te konn viv li te konn rankontre avèk Sophia Martelly. Tout lè l. Bidyo te bay senatè a 600. 600 mil dola. Lè l pat pran 300 mil lan. Vèt nan non prezidan Martelly. Pou Michel Martelly. Pou.
Li pran l. Aprè li fè plizyè rankont avèk Sofia. M ap di w sa tou, mwen menm, si nou ka wè mwen ta genyen kontak lansyèn premyè dam, lansyen prezidan Michel Martelly, se paske m te pwòch Moïse. Donk, Moïse Jean Charles ou di maten an se jwè Martelly?
Moïse Jean Charles t ap jwe yon jwèt. Se te tout sa m te tap fè tou la. Li jwe jwèt la anfas Michel Martelly pour Michel Martelly. E peyi ap kraze la maten an wi Michel Ton. Li jwe jwèt la anfas lansyen prezidan Jovenel Moïse, son kouzen, ke l te di e pa fanmi l men mwen pwòch li l konnen, ansyen konsiltan l. Ok. E ansyen prezidan Jovenel Moïse tou se youn nan nèg ki te mande libere m. Se youn nan nèg ki te mande libere w. Se li ki te ban m kontak PM Jouthe pou fè demach pou mwen.
Donk, sa k fè m konn prezidan Jovenel tou ki potko prezidan, se te paske m te ban Moïse. Se youn nan politisyen ki pi abolotyo pwofesyonèl, ki pi odasye ke nou konnen. Moïse Jean Charles wi. Wi, si nou pa pridan avè l, Ayiti ap rete nan sa li a wi. Men li menm misye de, misye nan ekran an. Se youn nan nèg, si nou pa pridan ansanm avèk li, peyi a ap kraze. A chak fwa ke gon mouvman ki pral fèt, Moïse kreye yon mwayen l kraze l.

Senatè a anonse la a, se Ariel Henry ou di li wè ki pral tonbe avèk sa Guy Philippe ap fè atè a la a, l ap gade kijan l ka sove Ariel? Se fè mobilizasyon an l vle kase? Chè Son.
Si, si moun k ap revandike yo ta pral reyini 1 milyon moun, li pral kase l pou l pran 700 mil al nan do l pou l al yon lòt kote fè yon ti bagay, pou l bagay, 300 mil pral reprezante yon menas pou Ariel. Se konsa l abitye fè l ni sou Jovenel. Se dyob sal sa l fè. Eske nou konnen, nan minit ke m ap pale avèk nou la a, ministè nan, e, e, anplwaye nan ministè enteryè pa ka touche. Chak vandredi, Moïse Jean Charles resevwa yon anvlòp joun. Men koze.
Se youn nan pi. Non, lò di l resevwa yon anvlòp joun, an l gen yon anvlòp ki gen lajan ladan? Se chak vandredi l resevwa lajan. Ou gen done pou sa w ap di a la a?
Ou gen prèv?
Bay sa wap di la, e gwo bagay wap pale la maten an la. Lè yon nèg, lè yon nèg fè 10. Chak vandredi Moïse resevwa yon anvlòp jón de ministè enteryè. Bon mesye, Ki koze wap pale maten an la, ou chèche konn sa non. Se la nou ye, nou wè ki eta m te soti nan prizon, nou wè kòman m fre, kòman m bèl, sa vle di libète enpòtan anpil, m konn gou libète. M renmen libète m. Si Moïse Jean Charles pa yon vòlè, l pa yon kowonpi, l pa yon koriptè, l pa yon, li pa yon asasen, l pa yon kriminèl, li pa yon nèg ki enmi peyi a ke l rele m tribinal, m avili l. Ou asime tout sa wap di la ou. Si Moïse Jean Charles estimem fè manti sou li, ke se pa mouvman sa l bezwen kraze. Menm jan avèk Pierre Esperance. Bon mouvman Guy Philippe la l bezwen kraze la, sòti l fè la pou anonse mobilizasyon an. Bon mwen pa vle repete mouvman Guy Philippe. Mouvman Haïti. Se yon peyi ke n genyen ki an difikilte. Se yon peyi ke n genyen, se yon kay nou genyen yap kap boule. Guy Philippe chwazi. Di monchè map batay poum etèn dife a ann etèn dife a. Nenpòt pwoblèm yon moun ta genyen avèk Guy Philippe, nenpòt pwoblèm yon moun ta genyen avèk Shelson Sanon, anbrase dosye sa a. Depi dat sa a, Moïse Jean Charles fè silans. Lap benyen nan pisin avèk ti milat li di l pa vle wè. Lap manje nan gwo restoran k genyen. lap met yon seri de chemiz si pèp la pat bal manda l patap kapab mete kou li wè gon mouvman gon mouvman ki te gentan lanse le 25 depatman lwès te gentan ta pral fèmen e efektivman o depa senatè a te klèman le 25 di lè pa lidè te gentan kont bagay la li te di gen yon diferans antre lidè e dilè map fè ti rapèl sa pou oditè ak oditris Radyo Tele Eklè, espesyalman Mikwo Verite. Mikwo Verite. Mwen se te premye moun ki te anonse nan Maten Deba isi an, Guy Philippe t ap libere 7 septanm nan premye entèvyou m te bay la a. Se vre, se vre, ou te di sa. Se pa san rezon. Ou te gen enfòmasyon nan men ou. Mwen avek Guy nou pale nan enterè peyi a. Pandan w nan prizon an pandan Guy nan prizon an nou toujou pale. Guy mwen nan prizon Guy nan prizon nap pale mwen libere Guy nan prizon nap pale mwen libere Guy nan imigrasyon nap pale sa vle di mwen te toujou bezwen yon solda yon konbatan parèy mwen ki prè pou fè tèt li pase pou yon kamikaz pozitif pou retire peyi a nan sa l ye a.